Nou bay konferans de près sa maten an pou nou mande pou yo sekirize Badio kote l ye a pou anyen pa rive l paske l gen anpil temwanyaj pou l bay. Li gen anpil bagay pou l di. Nan lanmò sa a yo akize anpil moun. Men kòm jodi an lapolis, lajistis gen youn nan pi gwo sispèk yo ladan l, Donk sa vle di se misye ki pral eksplike kòman krim nan te ye e kiyès lòt moun yo poko arete ki deyò lajistis lapolis poko pran. E an menm tan tou nou vin mande lapolis te gen lòt moun ki te prezan nan espas kote ansyen prezidan Jovenel Moïse te pèdi lavi l. Donk moun sa yo tou. Fò yo reponn kesyon lajistis, yo gen anpil bagay pou di. Nou te toujou di l, nou te anfas Prezidan Jovenel Moïse politikman, men nou pa t janm dakò pou pèsonn moun te detwi lavi l. Donk yon lòt fwa ankò, nou renouvle angajman nou pou misye jwenn jistis, men tou pou n di pou kèlkeswa Ayisyen an pa janm melanje a okenn etranje pou vin asasinen okenn Ayisyen parèy li. Gon ti kouplè nan La Dessalinienne nan ki di Dan Laurent konn e trèt, sa vle di kèlkeswa moun ki prezidan ankò pou malè sèks sa a pou l pa rive. Yon lòt fwa, nou wè Félix Badio gentan penitansye, gen anpil lòt moun yo arete se nan prizon peyi etranje yo ye, sa montre feblès jistis peyi nou, sa montre tou, ebyen, mank de konfyans. Yo pa fè aparèy jis lan ki vin lakoz gon gwoup moun yap tande gon jij kap tande pa bò isit e gon lòt gwoup moun entènasyonal la oubyen Lèzetazini Damerik ap tande yon lòt kote ki vin lage yon amalgam donk lè pou òdonans sa sòti pou yo kondane moun pou yo kondane yo pèsòn moun poko konnen kòman sa ap ye paske pa ka gen 2 tip de kondanasyon paske tout moun ki te enplike nan bagay la fò yo jwenn tout moun e fò tout moun jwenn menm santans. Dezyèm pwen nan konferans de près sa a maten an lage anpil enkyetid. Men jodi an, nou vin di pa rapò avèk rapò sa a ki akize yon moun tankou Michel Martelly kòm kwa ke li ta bay kòb, li ta bay zam nan anpil katye popilè, Pou te anpeche moun manifeste, kreye gwoup gang adwat agoch ki vin lage peyi a nan sitiyasyon ki ekstrèmman difisil. Donk maten an, nou vin raple nan premye manda phtk a, ebyen Michel Martelly a Laurent Lamothe pou te anpeche manifestasyon ki te konn ap fèt kont kòripsyon, kont gagòt k ap fèt nan kès Leta a, yo te bay zam adwat agoch, kreye gwoup gang toupatou. Te gen gwoup gang sa yo te mete kanpe si a ta se te 3 misyon yo te genyen 1 fò yo ta fè kidnaping pou yo 2 fò yo ta anpeche pèp la sòti al manifeste e 3 pou yo kapab genyen gwoup sa yo ebyen kòm sipò nenpòt eleksyon k ap fèt pou se yo menm ankò k rive nan tèt leta a sa se te pou premye vèsyon de phtk a dezyèm vèsyon phtk a nou wè ebyen gwoup gang yo vin entansifye yo vin plis. Gen plis zam e ou pral toujou jwenn gwoup moun sa yo yo kite zòn litoral la nèt sa vle di kote lanmè yo ye ann di de pòtoprens rive jiska pòdepè se gwoup gang ki okipe l men ki misyon yo? Li poze m kesyon an. Ki misyon yo? Ki misyon yo? Misyon moun sa yo? se te fè gang, anpeche moun manifeste, se te fè gagòt, se te touye moun, se te kidnape moun ki vin lakoz peyi a nan sitiyasyon ki ekstrèmman difisil. Maten an, nou vin devan laprès pou nou di avèk pèp ayisyen e tout moun ki gade rapò sa a, ki sa k di nan rapò sa a ke nou menm nou pa t di deja. Okontrè, se paske n te konn di ki fè nou pran de tour bouson. Okontrè se paske m te konn di yo ki fè jodi a fè egzakteman 9 an. Rete menm jan. Donk maten an nou vin di pèp ayisyen an, nou gen pou n fè yon kout dado, yon kole sere, yon tèt ansanm pou n di peyi nou pa ka ret konsa pase nan sitiyasyon l ye jodi an se kòm kwa ke Ayiti vin tounen Kolonbi nan kesyon dwòg. Se kòm kwa ke Ayiti vin tounen Libi, Iran, Irak. Nan kesyon teworis, moun pa ka mache. Ann di jan nou kontwole prèske 95 pousan teritwa nou. 5 pousan yo kite l petèt pou fè piwèt, pou n chache manje. Donk jodi an, èske yo kapab konsa? Anpil moun ape tann sipò entènasyonal, men premye sipò a, se nou menm ki pou bay tèt nou. Mèsi. Bon, nou pale de rapò a, pale de rapò a, nan rapò sa tou, nou jwenn jou ladann site, gouvènè ka site. Ou pa pale de yo sa.
Bon gen ansèyman. Di nou nan kesyon Youri Latortue lòt moun yo site nan rapò a. Se kèlkeswa moun nan ki va itilize l, depi l enplike nan kesyon met peyi a nan sa l ye jounen jodi a, li gen pou l reponn kesyon lajistis. Sof ke nou pa vle yo fè pèsonn moun enjistis, nou pa vle yo sèvi avèk yon seri de dosye pou atak yon seri de pèsonaj politik. Enjistement. Men sepandan, si yon moun tou enplike nan bay zam, nan bay kòb, nan bay mete gang koupe, e nòmal pou yo pran jis lajistis. Ke yo te zanmi w ou pa. Depi non w site, yo gen prèv. Se sèlman n ape tann prèv yo pou yo di moun sa yo, yo koupab. Ou rete kwè y ap jwenn prèv sou Youri Latortue? Si, si yo di yo akize Youri Laprèv. Men nan ka Mateli a, Tout moun te wè nan baz 95, nan 95 an la, manifestasyon pat ka monte Petyonvil. Mwen menm se Bèlè m te konn ap viv. Tout moun te konn wè kòman polisye te konn ap debake bay zam pou te anpeche moun manifeste. Kounya ansi a fè avèk Gonayiv yo pale de Raboto. Gonayiv Raboto tou. Sou kesyon Gonayiv Raboto sa se senatè Latortue ki gen pou l eksplike sa. Se pa mwen k ba nèg Gonayiv. Kounya la kou Pòtoprens.